Ayayay kouloukoulou kouloulou koulou gèèt hehehehehehehehe fanatik yo kòman nou ye so video sa te sou kèm poum fèl m pot janm gen tan gen posibilite poum te fèl nap wè jodi an widiana pa la paske li al nan tounaj men m pot janm gen posibilite poum fè video a koz kalezo te gen kèk lòt bagay li tap okipe nou pot ko kwaze ase nou kwaze men nou pa janm gen tan poun fè video a so jodi an nou vin fè yon ti pale avèm. E e dèyè san kal dèyè l se te yon bòz se te yon bòz mesye dam yo tap fè nou te okouran. Pa di bòz de ki monchè nou te fè yon bagay ki planifye. Planifye se te yon bagay planifikasyon sòn te la lè tout bagay yo tap planifye an tout lè kalezo pral kawityana m nan machin nan. Tout lè nou nan Tout lè nap fè bagay dlo bòbòt la kalezo andan douch la lap reponn apèl swadizan ke ni yo ni yn poko rantre so tout sa yo se bagay planifikasyon te ye but tout sam diyo ye tenten mtap pale pou mte fè san ka so nou pa li pa pase so malgre sa mjwenn kèk ti grenn abòne. So na eskizem fanatik ki te kòmsi pran sam te di yo gou a na eskizem. Mwen a misye an nou ansanm lontan m pa janm trayi misye misye pa janm trayi m nou soufri ansanm nou rejwi ansanm tou paske depi ayiti mwen a misye zanmi nou vin sendomeng nou Avan nou vini nou met tèt nou ansanm, nou lwe kay ansanm, lè nou fin pran bon ekilib nou aprè sa, ou konnen kòman bagay yo ye, m pran responsablite pa m, misye pran responsablite pa l tou. Ya, men sa pa vle di nou detache. E misye tankou ti frè m paske m pi gran, donk m p ap janm ka trèt yon nèg, li plis ke yon fanmi. So w ap wè tout pwojè l yo.

M pap janm ka trèt yon ewo konsa, yon ewo konsa wi. Paske m bay misye anpil respè, misye gen anpil bèl kout plim anba men l. So nou travay ansanm. Nou entèlijan anpil. Depi Ayiti n ap frape.
Nou gen dwa pa konn kòman pou nou byen pale. Ya. Tout moun pa vre zanmi.
Yo pa ka tout moun. Bondye pa ka rete l bay tout moun yon sèl bagay, yon sèl kou non. Èske w, moun nan kòmsi, moun nan kòmsi e tankou la a. Èske w janm wè. E yon moun ki kijan? Ki fò kòmsi konn jwe baskèt anpil an menm tan pou l konn jwe foutbòl tou? Mezanmi. Sa pa ka janm fèt. Nap wè lè m anvan m fè video sa m di. Ou pa gen dwa ap gad fim konba yo moun e nèg ki fò nan enfòmatik yo yo pa konn koupe. Telefòn nan te fon ti tonbe eskize. E nap wè anvan m fè video sa. M rele Widiana, men m pa t jwenn Kalezo nan telefòn. M di, a, men tèl videyo m pral fè. Widiana di, a monchè pa gen pwoblèm, paske m te gentan di l, lè m fin fè videyo sa, men kòman m pral refè l ankò. So, eskize m lòt fanatik kòmsi ki te toujou panse se te vre, sa m t ap pale yo, se te reyèl. Chapo ba pou nou, eskize m, se, se te fason pa m pou m te soti tèt pa m. Ya. Epi m ap di nou konsa, Ay! Sa telefòn w an genyen tonbe konsa wi? Wi. Ou toujou ap kenbe ka nan menw? Epi map di moun yo konsa ou kouche kamera Niki map di moun yo konsa al abòne avèk chanèl Niki a abòne depi w gade video sa abòne epi pataje epi kòmante voye fanmi zanmi ann fèl rive 100 k ann fèl rive 100 k epi pa bliye map di nou konsa ke si yon moun ou ta gen yon bèl istwa ou bezwen fè pase sou chanèl ou Nou kontakte Kalezo bay video la non. On istwa ekri.
Mete plis 1 an devan l wi 809 485 54 48. E si tout fwa nou. Bale babay bòn joune bòn sware. E si tout fwa tou nou gen nou gen kamera sa la. Paske nou se yon reyalizatè. Bon nap fè video monchè talè
ya so
fanatik yo nou gen kamera sa nou travay se yon 82 e canon 82 apre sa nou gen lòt kamera sa e nou gen lòt ankò nou gen lens. Apre sa, si tout fwa ou ta gen yon pwojè ke ou bezwen reyalize nan Sendomeng e ou pa gen istwa tou, kontakte mwen sou e 829 519 52 58. E si ou ta bezwen yon aktè pami aktè ou ta renmen jwe avè w, e Kasayòl, Kalezo, Widiana,

Kontakte nou sou 829 52 58 nap vin reyalize pwojè a. E si w pa gen istwa tou nap ba w istwa a, so ou mèt kontakte nou, kontakte nou nap frape pou ou, so e nou gen materyèl, nou gen mikwo, nou gen tout bagay pou nou frape pou ou. E pa bliye ke e Si w ta bezwen kòmsi yon istwa tou de Kalezo ou mèt kontakte l sou nimewo l la, l ap ekri istwa a pou ou epi n ap ede w avèk pwomosyon avèk chanèl la epi n ap di w konbyen sa ap koute w tou. So tout atis yo la, tout aktè yo la, yo disponib si w ta bezwen yo ou mèt kontakte m nan nimewo ke m ba ou a epi se konsa n ap ka travay. Pa bliye nou gen lòt pwojè ki ap vini sou chanèl la, nou mèt ret tann li chaje bèl pwojè E rete tann nap vin frape e nap lage nap lage pwojè sa yo nan jou yo la e se si wap renmen n. So fanatik yo m koube mwen byen ba devan nou ankò pou mande eskiz avèk tout sa ki te pase yo. Nou konnen se konsa e pèp ayisyen an ankadre jèn. Se nan sak pa bon, se nan bòz, se nan tout sa wap wè sa nou fè ki bon yo nou pa jwenn medya ki ankouraje nou, nou pa jwenn medya ki. ede nou avanse. Esepte dèmi XCV ki toujou ap ede aktè yo avanse, men nou pa jwenn yon egzakteman yon medya kap pouchòp nou. Ann pran pa yon seri de lòt medya kap toujou poste tout sa ki pa bon, tout sa ki gen bay ki pa pozitif, tout bagay negatif, tout sa ki pa bon yo, yo toujou prè pou yo ap pataje yo. Yo toujou prè kòmsi tout sa ki pa bon pou yo. Voye yo bay lòt moun gade. Men sa k bon yo, yo pa vle ede nou, yo pa vle pataje avèk nou. M ap mande nou, tanpri ede m avanse avèk chanèl la. M anvi gen 100 ka vre. Ok, m vle gen 100 ka tout bon. So, tout lòt moun preske ale kite m la. Donk, m vle nou ede m avanse avèk chanèl la. E m ap ede nou, ou menm ki gen yon pwojè ke ou ta renmen fè pase sou chanèl mwen an, ou mèt kontakte m, m ap ba w viziblite a, m ap pase l sou chanèl la pou ou tou. Si ou menm ki ta vle, kòman m te ka di sa, jan n di w lan, reyalize yon pwojè, Kontakte mwen sou nimewo w ke wè m bay la ki se 8 29 5 19 52 58 pa bliye mete plis 1 an devan l e si w etazini tou ou gen yon pwojè ou bezwen fè kontakte m sou nimewo sa tou n ap ka reyalize pwojè a n ap ka poste videyo a pou ou e wadèvè peyi ou ye a n ap ka e. Wi bay. E si tout fwa ou ta nan lòt peyi, ou bezwen kòmsi yon pati videyo nan nou menm pou mete nan pwojè w la, ou mèt kontakte nou sou 8 29 519 52 58, nap ka jwe pati pa nou an, nou voye l ba ou. Se konsa nou vle ede. Nap wè nou gen kèk zanmi ki konn soti nan peyi Etazini antre vin fè pwojè ansanm avè nou, apresa yo ale. Si w vle antre tou, ou ka antre. N ap kite espas pou w dòmi ak ekip ou epi konsa tou w ap ka travay ansanm avè n. M pa trèt paske m toujou vle ede moun, m toujou vle avanse avèk moun. E sèl konsèy m ta bay chak grenn nan nou, chak grenn fanatik, pa janm rayi moun pou sa yo posede, pa janm rayi moun pou sa y ap fè. Pa janm rayi moun pou al fè grimas dèyè moun paske chak moun ki nan vi an yo gon fason yo te dwe viv gon fason Bondye te voye pou yo viv ou menm se met mayo se fè tèt ou travay pou genyen pou posede paske vi an pa bay se ou menm ki pou chèche epi konsa a vin jwenn ou. Mwen yon lòt fwa ankò, mwen desann mwen byen ba devan tout fanatik yo pou m mande nou eskize, eskize pou tout bagay ki te pase yo. Mwen te konplis, mwen te konn tout sa k ap pase yo. So, mesye dam yo se kòlèg mwen, Widiana tankou yon manman pou mwen. W ap wè gen kèk pwojè ke mwen reyalize, li se yon moun ki jwe ladan l, li pataje, li fè moun abòne avè l. E m reyalize pou yo, nou s on fanmi, nou viv byen. Tout souwè k ap fèt yo, se te yon fason pou nou te avanse nan lojik pa nou. So pa gen trèt nan mouvman, pa gen trèt. E nou gen lòt pwojè ansanm. So w ap wè nou gen reklam ki fèt ansanm, reklam sa yo fèt tou dènyèman la. So se trè. Trè trè trè trè entèresan nou pap ka trayi lòt m pa konnen si ou konnen jan lòm ye jan chak moun kap viv nan peyi an e nan mond lan kòman kè yo ye nou pa konnen kòman satan li menm li ka mete yon divizyon nan nou menm men nou pap bay pasaj sa paske nou dwe fèt pou nou youn viv avèk lòt byen nou pap bay pasaj sa. Sèlman nap toujou rete safe, nap toujou rete zanmi, nap toujou rete travay ansanm paske nou fè yon sèl, nou se yon fanmi. M renmen nou anpil, tanpri pataje pwojè nou, fè lòt moun abòne avèk chanèl la, nou bezwen avanse plis, nou bezwen plis moun ap swiv nou, nou bezwen rive 100 k. Batrè. Bye.